Vwa pèp la se vwa Bondye. Pèp la mande Guy Philippe. M pa konn Guy Philippe, m pa ko janm bay Guy Philippe lanmen. Men lè w renmen peyi sa, si w gen lanmou pou peyi w, pèp la di men kote l ye, men ki moun li santi ki ka dirije l, enben vin a moun nan. Si w pa ba li l, tout rès lan w ap pote responsablite de tout malè peyi an. Yo vle antre peyi an nan yon gè sivil san mèsi, nan yon masakre. Oksidan ap pote responsablite an. L ap pote l paske se la yo vle mennen nou. Pèp la, ou mèt kwè m, kèlkeswa gwoup ou fòme an, li p ap mache. Pèp la mande Guy Philippe, alalimit si w vle yon ankadre, yon konsèy. Te 3 manm, ou ka pran Guy Philippe, ou ka pran prezidan kou de kasasyon an, mete avèk Guy Philippe. Etan done Moïse Jean Charles son moun ki gon kapasite de nuizans ekstraodinè e l te nan lari a avèk nou ap goumen pou Ariel ale, li pwopoze yon dam ki sòti nan dyaspora a, ki reprezante dyaspora nou ka pran l, nou fòme konsèy lan. Epi konsèy la pral fèt, yo pral chwazi yon premye minis, pou premye minis lan pral mete tèt li ansanm avèk prezidan konsèy la Guy Philippe pou fòme yon gouvènman de konsansis nasyonal pou kapab rezoud pwoblèm referandòm nan. Sètènman, ti mesye yo di yo prè pou yo depoze lèzam, neyanmwen yo gen yon amnisti, etandone ekip la gendwa pako kab yon amnisti, y ap fè yon pwotokòl dakò. pou yo depoze lèzam, pou gouvènman kreye anplwa pou yon seri de ti jèn ke yo verouye administrasyon piblik lan fè anplwa pa ka kreye, se zam sèlman yo ka pran. Enben, kreye anplwa, rezoud pwoblèm ensekirite an, fè referandòm nan epi fè eleksyon. Alò pa minis lan, kritè yo pa an favè Guy Philippe non minis lan? Kritè caricom yo, li pa an favè Guy Philippe non? Caricom se pwojè blan l ap reyalize. Caricom se jus yon moun yo pran yo di men ti nèg yap fè ti nèg nwè bat ti nèg nwè epa pwojè caricom e pwojè Guy Philippe pa bezwen pwojè blan an favèl Guy Philippe gen poul pran kouraj li a de men avèk popilasyon ayisyèn nan peryòd peryòd mwen menm Guy Philippe te gen dwa al fè yo enstale l nan nenpòt chanm kay li prezidan e l ekri tout peyi di men moun pèp lan chwazi an ki prezidan ki dirije l. Li ekri yo, moun ki vle asepte l. Menm lè nou te pran endepandans, pa gen anpil peyi non ki te asepte nou endepandan. E moun ki dwa prezidan peyi an gen dwa pa vle. E pèp la pèp la goupe dèyè w. Li menm se nan menm epòk non. A menm epòk. Kominikasyon an pi fasil. Jodi an tout moun wè pèp gen de moun kominote entènasyonal lan vle ba yo, pèp la pa vle l. Tout alò tout moun pa wè ki peyi yo kap fè ayiti pase mizè ou sur pa gen moun ki wè sa peyi yo pa wèl peyi mwayen noryan yo pa wèl peyi azi yo pa wèl menm peyi oksidan yo wèl tou sètadi dirijan oksidan yo wè li yo di yo fèmen bouch nou. Men tout moun wè ke se Ayiti yap fè pase mizè. Men gen yon jou sa ap fini. To ou ta. Alo minis e alo minis ou panse ki pi gran tèt peyi a se kontinite li Jovenel Moïse? E Jovenel kontinite Jovenel Moïse se ekip Jovenel Moïse yo t ka fèt. Men Guy Philippe ap gen yon apezman sosyal. Guy Philippe ap gen kouraj poul trete avèk oksidan an. Nou pa anti oksidan, jamè. Vwa menm nou pa anti ameriken. Nou gen twòp moun ki ozetazini pou nou ta anti ameriken. Nou mekoutan, nou mekontan jan ameriken ap trete avèk ayisyen. Jan ameriken asepte ayiti tonbe nan labou la a. Gade santre vil lan pou wè jan yo fè l. Alò si ameriken te vle ede nou, si kanada te vle ede nou, nou tap ede, nou tap nan eta sa a. Nou konnen lafrans pap janm vle ede nou. Lafrans deteste nou menm. Se pa sèlman li pa renmen nou non, Li deteste nou. Men Ameriken pa ka antre nan menm dinamik avèk Lafrans.
La minis, nou menm nan Cogeco nou kapab di nou pa nan akò caricom ap bay la, nou pa fè pwopozisyon, nou jis apiye chwa ke ansanm pati politik, Revèy Nasyonal, Pati Kristalin, Konsòsyòm Solisyon ki dakò pou vin gen Guy Philippe e Madan Françoise e Jijil ka vin dirije peyi. Guy Philippe prezidan wi e pa bliye tout platfòm Jomo yo gwoupe yo kounya otou de Rasanbleman Demokrat Revolisyonè, RDR. Se platfòm RDR lan ki gwoupe tout Jovenelis yo e alye yo. Alye konseye yo. Se sa k fè yo di bon gen de moun ki di bon nou pa t nan Jovenel, nou pa ka pap nan platfòm Jomo epi yon reyinyon fèt yo dakò nou kreye ERDR pou nou kapab gwoupe nou pou nou mande jistis prezidan Jovenel, notamman jistis sosyal la kote tout moun ta renmen travay, tout moun ta renmen moun ki pa gen nou yo jwenn yon fason pou yo viv. Wi, nou pa dakò l e l pap mache. Blan konnen l pap mache tou. Bon, menm yon katèl majistra 3 mwa pa ka, yo pran pouvwa 5, 6 mwa yo pa ka viv ansanm. Nou fè eksperyans konsèy prezidansyèl deja avèk CNG l pa mache poukisa jodia nou nap fè yon lòt eksperyans lè sa a ka a pat kritik konsa donk nou menm nou di l e tèlman sa yo fè la a ou mèt kwè m li pap mache e yo konnen byen li pat mache. Eske w ap konprann nan 2 zan avan sa kominote entènasyonal la pat dakò pou gen yon tranzisyon a 2 tèt pou jodia yo dakò 7 mil kòman w konprann sa minis? Kominote entènasyonal la pa janm dakò anyen. Se ou menm ki pou fè presyon pou jwenn sa ou bezwen. Pa bliye, an Afrik di Sid, oksidan pa t vle Mandela. Yo te vle Mandela pase vi l nan prizon. Men konba popilasyon an fè yo asepte Mandela. Donk konba popilasyon an ap fè. Tanke yo pa vle Guy Philippe tanke lap popilè tanke kounya lap vin santil revòlte kont oksidan an ki ki gon konpòtman negatif anvè li menm an nou goumen an nou travay ansanm kisa yo paka dakò Guy Philippe la m pa kwè Guy Philippe anti oksidan m pa kwè Guy Philippe ee okenn lòt kote sèlman nou bezwen yon moun Ki ka di reprezantan kominote entènasyonal lan, rapò wap voye yo, yo pa bon, yo pa, yo pa tradwi reyalite ayisyèn nan. Si yo te tradwi reyalite ayisyèn nan, Ayiti pa ta kote l ye an. E nou di yo ankò, èd o devlopman yo ba nou yo, yo kenbe l, yo kraze l, yo fè gagòt avè l yo, yo pa ka fè devlopman pou nou. Se è se lajan ki sòti nan trezò piblik la pou nou reyalize gran pwojè nou avèk kòb yo ka ede nou jwenn pou nou prete. Nou te prete 150 milyon dola pou nou fè 4 soustasyon, men 4 soustasyon sa yo prèske fini pou nou te reyabilite rezo elektrik peyi an pou la premyè fwa aprè plis de 80 tan. Se sa yo nou vle reyalize. Donk jodi an yo pa kontan Guy Philippe, poukisa? Ya paske Yo renmen ayisyen tout sa se kou touye dil wi se kou touye dil tout sa oksidan an pa renmen kenbe l pou pran renmen nou menm depi l renmen yon bagay deteste l se kou touye ou konn se kou touye fè pli de 30 an o pouvwa se kou touye se te yon fransè menm e lè l fin fè eksperyans avèk yo li konstate ke depi w wè oksidan an dakò yon bagay se ke li pa bon pou pèp li. E e Mobutu Sese Seko di menm bagay lan. Mobutu Sese Seko di w depi w wè moun sa yo fè yon ti bagay pou ou, yo fè tout vanta avèk li. Donk ou menm si w vle devlope peyi w, menm si w ap pran tan pou fè l, konte sou lajan trezò piblik ou. Konte sou li. Òganize l.

Ayisyen te byen eli sèlman yo ta pè magouy yo banalize eleksyon an men si se kounya se pran Guy Philippe nan nenpòt kay enstalel wi e sa yo m mande moun yo pran Guy Philippe enstalel e Guy Philippe fòme yon gouvèneman wap vin nan palè a to ou ta to ou ta to ou ta wap vin nan palè a. Li pa gen anyn bagay wap di pou ansyen se Gerard Goud konsa m kwè. Gerard Goud te fèl menl pa mache paske Aristide te popilè kelke swa moun ki te vin nan eleksyon Aristide Aristide tap genyen w oksidan pat vle eleksyon an byen pase poul te ka fè chantay avèk Aristide li banalize eleksyon an fò nou konprann li yo pa janm vle w eleksyon byen pase pa gon moun ki te ka kanpe renmen Aristide ou pa pa gon moun ki te ka kanpe devan l lè sa enben yo fon fason yo. Yo banalize l, yo fè kiyès sa ki t al nan eleksyon avèk Aristide sèlman lòt yo retire kò yo epi yo di eleksyon an pa bon. Men yo konnen pa gen moun ki te ka al kanpe devan Aristide. Epi y al yo fè y al enstale Goug pou yo imilye Goug. Men sè pa le ka ojoudwi. Jodi an popilasyon an prèske a 90, 95 pousan mande Guy Philippe. Enben enstale Guy Philippe nan nenpòt kay. Epi ekri gouvènman ameriken an, ekri gouvènman fransè a, ekri gouvènman kanadyen an, ekri tout gouvènman yo pou mande rekonesans, epi ann atandan yo fè l. Sètènman kounye an, moun ki la yo, ou ba yo 72 èdtan pou yo abandone pale an. Paske si nou jwenn yon lejitimite, se pa fè yon gouvènman entènasyonal vin enstale w non. Non, jwenn yon lejitimite, epi bagay la ap fè wout li wi. Kounya si pèp la ap pase mizè, kel pran responsablite l se moun li te chwazi an ki mete l ladann. Dans le cas contraire, kite pèp lan kontinye travay li epi trete avèk peyi ki vle trete avèk nou. Se sa la lojik dè choz. Eske nou ka kontinye ap pase mizè konstaman, konstaman sou pretèks n ap lonje kwi nou ba yo epi yo mete yon myèt nan kwi an lè yo vle? Gad kòman eta wout Kafou Difò Jakmèl lan ye. Lajan sa la konbyen tan e poukisa yo pa janm kòmanse wout lan? Wout pou fè kòmanse depi ri pave pou fini gresye kòb sa la depi pli ke 6 an wi yo pa janm vle kòmanse l e si pa gen si pa gen pwojè sa yo ki fèt kòman travay ap fè kreye san konte mwen di w yo verouye administrasyon an. yon fason pou oken moun ki vini, oken travay pa kreye, dayè nou tande kantite kòb yo te mete pou travo piblik, tout moun pral di minis lan Pradel mechan, bon mwen menm m paka dil mechan piske m konn administrasyon an, li pap ka depanse yon goud ladann, lap pran 3 zan pou kòb yo bali an poul depansel, kòb sa kisa lap fè, lap retounen nan trezò piblik, kisa yap fè avèl, mande minis finans lan, tout kòb ki retounen yo sa yo fè avèk yo. Donk se nou menm kounye a ki pou met gason sou nou pou nou di se twòp atò. Abraam di sètase, an nou pran peyi an an men. E lè nou pran l an men, n ap vin jwenn pouvwa ameriken an ap vin trete avèk nou pou nou di efektivman sa nou vle an tèm de wout, an tèm de enèji elektrik, an tèm de sante, an tèm de. Enfrastrikti sanitè, an tèm de enfrastrikti skolè, an tèm de agrikilti sitou, epi ap di nan ki jan yo ka ede nou, fè nou jwenn kòb la prete, se pa ba nou ti èd o devlopman, fè nou jwenn kòb prete pou nou devlope yo. Se sa wi. Si nou pa reziye nou, nou soufri, nou pa janm rive. Pèp palestinyen ap soufri amèman, men yo asepte soufri pou yo, pou. E Palestin finalman jwenn endepandans li. Lap jwenn li, ou mèt kwèm. E jodi a tout le mond antye kòmanse konsyan mond lan, notamman oksidan yo, ladann gen de pwa de mezi kap fonksyone. Poukisa yap kouri dèyè Putin ki atake Ikrèn epi nan je yo, Izrayèl ap bonbane bonbade palestin anyen pa di se sa wi mond lan de pwa de mezi sa wi ki fè mond lan twouble konsa donk nou menm nou mande pèp lan kenbe revandikasyon n pa janm chanje kèlkeswa sa w tande a kenbe sa w kenbe a mwen menm mwen di tout moun m pa lagi filipe m pa ko janm ba l lanmen m pa ko janm kanpe devan n pou nou diskite ansanm. Nou pale e nou pa janm fè plis ke 5 a 10 minit pale nan telefòn. Men pèp lan gen yon enèji ki voye l vè Guy Philippe. An nou asepte. Pa bliye tou, entènasyonal la pa t vle Aristide an 90. Nou sonje sa? Volonte pèp lan te fè yo pran l. Se pa vle yo te vle Aristide tounen an 94. Volonte pèp la te fè Aristide tounen. Volonte pèp la ka fè Guy Philippe vin prezidan. Sètènman, m konnen ou pa wè gon pouvwa yo vle lonje bay Lavalas, yo vle bay lonje Montana. Ki di Montana di Ariel. Ki di akò 21 desanm di Ariel. Enben pou kisa yo te retire Ariel la la? Ou panse se pa rekonesans se de sa yo te fè Aristide la fè yo pa vle bay pouvwa a Guy Philippe?
Nou pa bliye ekip demokrat lan. Trè e senpatize l avèk ekip lavalas la. Pa bliye e pa bliye se demokrat la te fè Aristide tounen. E yo te antann yo avèk Aristide. E gen moun ki di anpil tè peyi an e anpil demokrat gen tè an Ayiti. Èske vrè? Se ankèt ki pou mande pou vrè. Donk yo te trè alèz avèk gouvènman lavalas la. Enben, an retou, se yo menm la ki o pouvwa a. O pa yo te fòme e e Montana, gade e Leslie Voltaire, Fritz Jean, Edgar Leblanc, Lavalas.